Bab yo genlè pako ap pouse nou la. Mezanmi nou salye tout moun an jeneral bonjou oubyen bonswa. Sa pral depan de kote w ye oubyen tou lè wap gen posibilite pou gade videyo sila nou salye ou. Pa bliye ou sou paj Valès lan. Nap pwofite okazyon pou nou di ou sou paj Valès Equateur lan paj Facebook nou an nou pa konnen kòman e kisa kap pase sou li ki pwoblèm nou genyen avèk Facebook tou Facebook pa deside ban nou fè okenn piblikasyon, se sa ki koz ou wè ke nou pa nou pa jwenn piblikasyon yo sou paj lan, donk se pa fòt nou men plito se fòt Facebook paske chak fwa nale pou nou fè piblikasyon yo Facebook bloke nou li pa otorize nou fè piblikasyon sou li, nou pa konn rezon an. Mezanmi jodi a nou vin pale brefman sou kesyon karantèn nan isit an Ekwatè kòman bagay yo ap dewoule, kòman sa ye. Ou menm ki ap vi an Ekwatè, ki toujou an karantèn, nap diw rete pozitiv, rete swiv kòman sa ap dewoule, swiv prensip otorite sanitè yo ban nou poun swiv lan, toujou itilize kach nen nou, menm si nou wèm ou menm m pa genyenl, se pa fòt mwen mezanmi paske mwen pa mwen pa. M santi m pa alèz lè m ansanm avèk li. M pa ka tout jounen ba bòkèt nan bouch mwen. Tout jounen ba bòkèt nan bouch mwen. Mwen mete l lè ke mwen nan lari, lè m ap vin travay. Mwen toujou mete li lè m pral rankontre avèk polis yo. Dèfwa mwen konn mete li. Byenke lè yo wè m tou yo pa ka di m anyen. Yo sèlman di mwen ranje kachnen an byen. Yo pa ka di m anyen. Yo ka di m kanpe paske Se lè pa m tou, mwen menm tou m pa t gen lè m pa sikile nan lari tou. Menm lè kouvrefe an kòmanse se de 2 zè nan apremidi ki se 14 zè jiska 5 è nan maten, mwen m pa gen pwoblèm m sòti lè m vle. Donk li pa gen moun k a di mwen paske mwen legal pou ke mwen sòti nan nenpòt ki moman m ap vin travay avèk inifòm mwen sou mwen. Donk men mwen toujou tyen aske, èskize m, mwen toujou di aske mwen genyen kachnen mwen. Sa a bagay sa se pa kilòt li ye mezanmi sa se yon kach nen li se pa kilòt sa se yon kach nen ok se yon kach nen li ye mwen sa wap di sa se pou fi li ye mwen gen lòt tou wi mwen gen nenpòt 3 ki la mwen pa gen gan wap wè mwen mwen san gan donk mwen pa gen gan nan men mwen mwen vrèman frèt mwen gen yon gan ke mwen pa konnen kòman sa ye mwen menm pa mete gan pou le moman kounya la nou pral pale de kesyon de karantèn nou konnen nou isit nou an karantèn depi le 15 mas si m pa twonpem 15 avril sa fè yon mwa Jodi a ki deja 27 avril nou deja pati pwèske mwa kèlke jou, prèske 2 mwa depi Ekwatè an karantèn. Men kijan kesyon karantèn nan ap dewoule sit an Ekwatè, kisa gouvèneman an di nan domèn sa a avèk moun ki swadizan ki pap travay oubyen ki tap travay ki pa kontinye travay ankò kisa gouvèneman an chwazi pou jan de moun sila yo nou gen anpil moun an ayiti ki ap di lòt peyi otorite yo fè sesi yo fè sel bon men ou pa konnen tout reyalite yo moun defwa an ayiti kap di map swiv kèk moun an ayiti moun ki nan karantèn kap di wi lòt peyi blan Ou vwayaje deja? Kòman w fè konn lòt peyi kòman yo viv? Kòman w fè konn otorite lòt peyi yo te bay menm yon telefòn menm yon ti telefòn ede m peze konsa ou pa gen nan men w Ayiti? Menm yon ti ide peze konsa ou pa gen nan men w e ou konnen lòt gouvèneman te fè tout bagay? Non. M pa pou gouvèneman Jovenel Moïse lan. Dayè mwen menm m pa fanatik phtk, m pa fanatik Dessalines, m pa fanatik ankenn moun, m pa ko konn vote. M vin ban nou reyalite a jan l ye a. Mezanmi sitan nou ka tande w an karantèn, espesyalman mwen menm tou m an karantèn m te pase prèske yon semèn m pa t vin travay donk mwen te vrèman pè mezanmi m pa t ka vin travay nan peryòd kriz lan men otorite isit ann Ekwatè depi lè yo an karantèn nan Otorite yo se vre gen kèk ti bagay yo bay men sa MORA ap bay lan se pa bagay nou menm ayisyen nou ka al kanpe dèyè l sa se ta pi gwo derespektan nou konn ayisyen son moun ki vrè ki son nasyon ki trè frekan imajine moun nan pran 2 gode diri moun nan pran yon gode sik li remèt yon ti bagay ki evalye anviwon 10 dola oubyen moun nan pran enpe fèy li pran enpe leti li pran enpe chou li mete nan yon sak epi li mete yon 2 gode di la li mete di l ap fè kit pou l pote bay moun. Ayisyen yo, m konnen gen anpil Ayisyen nou ki pap pran l. Donk èske gouvènman Ekwatoryen èske li admèt pandan tout peryòd sa ke moun fè lakay yo, èske kisa l kisa l pretann pou moun sa yo? Premyèman ap di gen moun ki ta ap travay, travay la kanpe, yo pa peye yo. Gen moun tou ki toujou kontinye ap travay jiska prezan ki pa ko touche. Sa vle si m ta pran le ka de mwen menm, mwen te nan yon konpayi, mwen kite l mwa dfevriye. Jiska prezan konpayi sa pa janm peye m. Lè m mande l kot lajan m, li di m lè karantèn nan fini l ap peye. Donk sa vle di anpil moun ap travay yo pa touche. Gouvèneman an, bon m prèske pa tande prezidan an tou paske prezidan li menm li pran azil pou li, l al mawon kote ki pa ko genyen twòp ka. Se sa ke l fè. Moun ou plis tande ki pale se majistra a ansanm avèk vis, vis prezidan. Isit pa gen premye minis, isit gen vis prezidan. Mwen tap sou vis prezidan ki te sèlman di piga yo koupe kouran, piga yo koupe dlo, piga yo koupe entènèt pandan peryòd karantèn nan, men eskel te di lap peyel? Non. Kisa yo di tout moun papye kouran yo pap vini fizikman, ou menm kap tandem la ki an ekwatè ki gen papye kouran nan menw, petèt ki patko peye kouranw lan, map diw pigaw met nan tèt ou gouvèneman an pral peye kouran pou ou non. Papye kouran an pap vini fizikman, li di ke pou nou ale avèk papye kouran mwad fevriye ke ou te pran an, al ansanm avèk li oubyen avèk kòd, avèk kòd ki vini nan kontè w lan, al ansanm avèk li, y ap di ou men konbyen kòb kouran ou te boule pou mwad mas lan, w ap fè de menm tou mwa me, lè mwa me rive pou w ale tou, y ap di ou men konbyen ou te boule pou mwa avri an pou w kapab peye l, gouvènman an pap peye l pou ou. Gouvèneman an pa peye kay pou ou, li pa peye kouran pou ou, li pa peye dlo pou ou, li pa peye anyen pou ou. Dayè, m tande l di l ap bay 60 dola. Bon non, 60 dola sa a ke l di l ap bay lan, 1 etranje p ap jwenn li tou, e dezyèmman tou, se sou nou menm k ap travay la, sou mwen menm k ap travay la tou, yo pral pran. Donk, ti gouvènman di aske tout moun k ap touche mwens ke 500 dola, l ap pran 2 dola sou ou chak mwa pandan 9 mwa. Moun k ap touche 500 dola pi wo yo, moun sa yo pral peye plis. Yon konpayi, pa egzanp, ki ka fè 50 mil dola pa mwa, konpayi sa ap peye 4 mil, 4450 dola m kwè, tou pou l ap peye pandan 9 mwa. Sa vle di, imajine w, gouvèneman sa a, ki te di ke gouvèneman k te pase a te korip, te nan koripsyon, imajine w, Ekwatè resevwa konbyen milyon dola tou, menm jan Ayiti ap resevwa èd la, Ekwatè resevwa èd tou nan FMI, Ekwatè resevwa pakèt lajan tou, donk Ekwatè resevwa anpil bagay. nan men lòt peyi yo, donk imajine w, donk kòb sa yo ki sa l ap fè, li te di kòb sa yo l pran yo pou li kapab al kòman al peye dèt ke Ekwatè te dwe, m pa kwè se kòb yo bay pou peryòd sa pou pral di pou al peye dèt Fabel, yo ba w kòb pou ede peyi an, donk se pa sa l ye. Ann fè yon kalkil, si gouvènman an di l ap pran 2 dola, ann pran 50 mil anplwaye miltipliye pa 2 nan mwa sa ki tan ba w 100 mil dola, si l ta pran 100 mil miltipliye pa 10 sa ki tan ba w konbyen kòb? Mezanmi wap wè sa ki ta fè 1 milyon dola nan 10 mwa sèlman. Donk wap gentan wè konbyen kòb gouvènman ap gentan fè sèlman sou 50 mil nan lwaye. Eske l gen sèlman 50 mil nan lwaye? Non. Eske se sèlman 2 dola tou lap pran? Lap pran plis. Mezanmi bagay lan a kwa bon? Sa vle di se nou menm kap travay lan, se nou menm ki pral bay kòb sa a ansanm avèk lòt moun yo. Nan peryòd karantèn nan tou, Anpil moun ki sòti, pa egzanp, tout jou ke yo di w pa sòti yo ou menm rete lakay yo, fè anpil pridans, byenke gouvèneman an anonse le 4 me k ap vini la, lendi 4 me, li prè pou l debloke peyi an pou tout travay repran. Men popilasyon an di ke yo prè pou y al travay, men premyèman se asanble y ap pral travay, donk Ekwatè pa gen senatè, pa gen pa gen depite jan ke n gen ann Ayiti an, yo kwè ki sa n rele asanble nasyonal. Donk yo di aske se asanble nasyonal ki dwe al travay. se minis yo ki dwe al travay aprè yon semèn si moun sa yo pa mouri yo menm popilasyon an al travay mwen ke yo byen bay repons sa donk yon peyi paka an plèn kriz konsa pou w di pou l al travay nou pa bliye nou genyen peyi sa yo nan amerik latin nan la ki se ekwatè ki se brezil chili kolonbi se 4 peyi k ap imite lèzetazini amerik k ap imite donal tout sa donal di se li menm tou yo menm yo pretann pou yo fè Tout sa Etazini fè se li menm yo fè pou fè. Wap wè Donald te di klorokin bon pou covid 19 lan, prezidan Brezil lan te gentan di klorokin bon. Ekwatè te gentan anonse klorokin bon. Donk sa vle di tout moun te kòmanse ap, tout prezidan sa yo te di klorokin bon pou covid 19. San yo pat menm pase nan kenn laboratwa ki te di yo men klorokin te bon. Donk sa vle di se konsa bagay la ap dewoule, se konsa bagay la ye isit an Ekwadè. Donk tout moun nan konfineman, tout moun nan karantèn, se tout moun rete lakay yo, tout moun toujou swiv kòman bagay la pral ye, kòman sa pral sòti, men pa janm ko gen okenn moun ki konnen egzakteman kòman peyi a pral ye. Lòt bagay ankò pou yon videyo ki tap ki tap fè le tou espesyalman sou youtube nou wè yon dam kap pibliye l e se si ke dam sa l ta dwe ap viv an Ekwatè

KUIL, Guayaquil, oubyen ou ka di Gwayakil tou, m pa konnen. Donk, mwen menm m al travay Guayaquil, m pa t konnen zòn sa a, ki se Pòl Soja, m pa t konnen l. Donk, imajine w si moun sa a bay detay sa a pwòp konsa, se yon Ayisyèn k ap viv ann Ekwatè. M ap di moun sa a si l ap viv ann Ekwatè fòk li ta fè anpil pridans, anpil atansyon avèk jan de videyo l ap sikile yo. Premyèman, YouTube pa òdone jan yo de videyo sa yo, rezo sosyo pa dakò l, videyo mò w ap pibliye sou yo. 2, gen 2 Ekwatoryè la ki te nan prizon semèn dènyè la pou yon videyo yo te woule sou Facebook espesyalman sou prezidan an ansanm avèk youn nan majistra yo, men m pa konnen èske se majistra Quito a oubyen èske se majistra Guayaquil la, m pa konnen egzakteman, yo te mete moun sa yo nan prizon, men yo te parèt, m kwè ke jij nan tribinal la te fè libere yo, nou pa konnen egzakteman rezon an, men moun sa yo t al nan prizon. Ou menm tou fè atansyon avèk videyo nap sikile yo. E sè si ke ou pale espanyòl, m panse yo ka konprann. Paske videyo ki kap sikile yo, donk yo fè n konnen se vre gen mò ki rete mouri anndan kay yo men pat gen moun yo ta jete nan kenn lamè. Donk se sa ke yo di, pa gen mò yo ta jete nan lamè vre, nou pa konnen si la verite ou non. Sèlman sa ki sòti. Otorite ekwatoryèn yo bay manti nan chif ke yo bay yo. Kantite moun yo di ki mouri yo se pa kantite ak mouri vre. Sa a li sòti menm eta nan jounal New York. Sa vle di, si Ekwatè di, yo di chif otorite ekwatoryèn yo bay yo, li 15 fwa la valè plis. Sa vle di si Ekwatè di gen 1000 mò, sa vle di lè ou pran 15 miltipliye pa 1000 l ap ba w 150. Sa vle di, kantite chif yo bay yo, se pa sa, yo pa bay chif egzat vrèman kantite moun ki mouri yo. E se si kwa te nan yon semèn la, depi kwa te pa bay ni kantite moun ki pran maladi an, ni kantite ka sispèk, ni kantite moun ki mouri, ni kantite moun ki geri, li pa bay yo ankò. Li pa bay yo ankò, nou pa konnen rezon an, sa rete pèsonèl avèk gouvèneman an. Donk gouvènman pa deside bay li, pa gen moun k ap poze kesyon sou sa. Li granmoun, byen ke mwen wè anpil paj, mwen gen yon paj ke m toujou konn suiv ki toujou bay yo. Paj la poze kesyon tou poukisa otorite yo pa admèt bay kantite chif ki genyen pandan semèn sa. Pa gen moun konn rezon an, sa rete pèsonèl ansanm avèk yo menm. Yo granmoun, yo fè sa yo vle, m lakay yo, m pa ka ba yo lòd. Se yo menm ki gen dwa pou yo di m men sa mwen menm m dwe fè, men mwen menm m pa gen dwa di yo men sa yo menm yo dwe fè. Donk sa rete pèsonèl ansanm avèk yo menm. Men nou pa konnen poukisa. Sèlman prezidan an jis di le 4 me li prè pou l debloke peyi a men nou pa konnen èske sa ap ka reyalize vre ou non men si sa ta vin rive fèt pral gen plis maladi paske jiska prezan maladi an toujou kontinye ap fè ravaj isit an Ekwatè ou menm kontinye anpil pridans fè anpil atansyon kontwole tou sa n ap di tou kontwole sa n ap fè kontwole bouch nou kontwole paj fesbouk nou paske jodi a kreyòl tradui tou kreyòl tradui sou gougèl Sa vle di ou menm ki pat konn sa kreyòl tradwi. Si ou panse se manti map baw, ale sou Google la make Google traduction lap epi mete yo fraz an espanyòl mandel an kreyòl lap ba oul an kreyòl. Sa vle di kreyòl lan li menm si li pako fin tradwi san pou san men kanmen menm a swasant kenz pou san kreyòl la li tradwi kounye a. Kontwole ou konnen sa wap di epi ou menm rete lakay ou lave menw Menm jan ke mwen menm m fè li. Donk wap swiv ke malgre map travay, mwen nan biwo mwen, mwen gen tout ekipman mwen. Wap wè ke mwen toujou gen afè mwen la. Nòmalman, mwen gen afè m. Kon bote m fè sa. M pran yon ti bagay epi m pase nan men mwen pou ke m dezenfekte men m. Menm lè ke se mwen menm sèlman. Paske pa bliye, tout moun ki di w ke yo jwenn trètman pou maladi oubyen kèlkonk bagay, di yo, yo nan charabya. Paske OMS pako gen okenn trètman ke l pibliye ki bon pou kowonaviris. E se si l di, Si ap gen yon vaksen k ap sòti pou covid 19 la se aprè 10 mwa ankò li ka sòti sa vle di tout ane 2020 an la pa gen moun k ap jwenn trètman pou li tout ane 2020 an ap pase pa gen moun k ap jwenn trètman tout moun ki gen covid 19 lan ou se antke ou geri oubyen ou mouri men se pa trètman k ap genyen sa vle di se apati 2021 yo ka rive wè si yo ka sòti yon vaksen pou covid 19 lan donk e ankò OMS pibliye yon moun ki te gen covid 19 lan ka toujou re genyen l ankò dayè nan peyi nan peyi. Nan peyi Kore di Sid, sa fèt. An Kore di Sid, gen moun, gen yon gwoup moun ki te genyenn, yo retounen genyenn ankò. Men tou, OMS di 80 pousan moun k ap genyen Covid 19 lan, se 80 pousan moun ki p ap gen kenn andomajman k ap fèt lakay yo, moun sa yo ap toujou rete nòmalman, men se apèn 20 pousan nan moun k ap genyenn yo k ap genyen andomajman. Donk nou gen tout materyèl yo la nèt, nou genyen pou nou dezenfek, nou gen jèl nou, epi tou nou genyen ti, ti. dezenfektan nou pou nou dezenfekte men nou gen tout afè nou yo ekipman nou yo nan men nou ou menm kontinye fè menm jan avèk nou kontinye swiv tout prensip yo rete lakay ou itilize kachiton si wap sot nan lari mete gan dayè si w sòti san kachiton isit yap arete w wap peye yon taks pou sa m pa konnen nan m kwè li nan 400 dola gen zòn yo pran 400 dola pou moun ki mache san kachnen an machin yo pran yo tout machin ke yo pran la W ap peye 800 dola pou machin ou an e machin ou an y ap kenbe l jiskaske kwarantèn lan fini paske yo te di w pa t sòti. E lè se lè yo di w ap peye 800 dola, se pa sèlman 800 dola w ap peye pou wincha ki pote machin ou an al mete nan pakin nan. W ap peye pakin nan chak jou 3 dola pou ti machin piti yo. Gwo machin yo se 500 dola pa se 5 dola pa jou. W ap peye 3 dola pa jou pou ti machin ou an. W ap peye wincha ki pote l lan. Plis w ap peye 800 dola plis ou pral peye pou fè papye pou fè li. M konnen li te 100 dola epòk lè m t ap travay nan Emete a. Li te 100 dola w ap peye yon avoka pou yo fè papye pou ou. E apre sa, si tou fwa w te gen lòt kontravansyon, w te gen tan pwen, w te sote limyè wouj, oubyen w te gen pwoblèm matrikil, oubyen w te gen lòt pwoblèm, w ap peye tout, oubyen kawotchou w pa bon, w ap peye tout nèt avan yo rive libere machin yo ba ou. Anpil pridans ou menm Ayisyen ki gen machin, rete lakay ou si tout fwa ke jou w lan pa ta jou pa w, pa bliye, plak machin yo yo fèt pa òd, lendi yo pran 1, yo pran plak machin ki tèmine pa 1, 2, plak machin ki tèmine pa 1, 2, madi yo pran plak ki tèmine pa 3, 4, mèkredi yo pran plak ki tèmine pa 5, 6, Jedi yo pran plak ki tèmine pa 7, 8. Vandredi yo pran plak ki tèmine pa 9, 0. Samdi, dimanch, machin pa sikile. Samdi, dimanch, machin pa sikile. Makèt yo ouvri de setè a midi trant. Dimanch makèt pa ouvri. Tout moun depi l fè dezè, dezè de lapremidi, jiska senkè di maten, rete la. Menm si w ta wè m, menm si w bwè biskit ban m la m ap gou m ap vin travay. Pa poze m kesyon. Menm si ou wè m sou bisiklet mwen map vin travay m pa tann bis paske gen bis ki la pou fè transpò pou nou men bis la pa pase pou nou menm si ou wè m mwen menm nan lari a wap di kòman ou fè di ou t la Valley Valence menm nan lari a dezè pa poze m kesyon mwen avèw nou pa menm ok pa poze m kesyon al poze gouvènman an kesyon paske se li k di tout moun kap travay nan domèn sekirite nan domèn medsen nan domèn lasante yo moun ki la pou bay gaz oksijèn bay sa yo moun sa yo pa gen pwoblèm e yo pa bezwen otorizasyon pou yo sikile Sèlman abiye nòmalman jan ke wè m abiye la avèk inifòm mwen sou mwen nòmalman epi m pa gen pwoblèm m ka fè bout peyi menm lè l te lè nenpòt lè ke l te ye. Mèsi ou menm ki toujou rete fidèl ansanm avèk nou, nou pa seke n ap kite w la, nou ap toujou rete enfòme ou nenpòt jan sa ye sa k ap pase nan pandan peryòd kovid 19 la isit ann Ekwadè. Si peyi a ap ouvri vre, n ap konnen, si l p ap ouvri tou, n ap konnen paske nou toujou rete pou n fè tout sa ki depan de nou menm. Mèsi anpil a ou menm ki te pran tout tan w pou w te gade nou. Felisitasyon! Si w nan rive nan fen videyo a, ou te pran tan pou te gade m pa vre? Si w te pran tan pou te gade m, petèt yon zanmi w ka renmen gade m tou, yon zanmi w ka renmen tande sa m t ap di a tou, yon zanmi w ka renmen konnen enfòmasyon, yon zanmi w petèt ta vle poze yon kesyon. Si w te pran san w menm pou te tande m, pataje l avèk yon lòt zanmi w tou, petèt li ka gen menm posiblite pou l anvi tande sa k ap pase Ekwatè lan tou. Epi, li gen dwa gen anvi tou pou l pa rate ankenn sa ke m pral di ankò, Rete abòne ansanm avèk nou, lè konsa ou kapab jwenn tout sa ki nou lage. Lè w fin abòne, retire l sou ti klòch lan wap wè ti klòch lan parèt, retire li sou pèsonalize an voye l sou tout e dèke ou fin mete l sou tout nenpòt sa nou relage ankò ou pap gen pwoblèm wap jwenn li otomatikman ke nou lage l. Mèsi mwen renmen nou anpil se te sa m te vin di nou ok map travay men nap veye anwo nap veye anba Atansyon pa kapon epi nap re kwaze ankò pou yon lòt pwochèn videyo mèsi a la pwochèn.